Jodi a, n ap di bonjou oubyen bonswa avèk ou menm ki sou paj Agro Inderson Eco. Sa depan de a ki lè ke w ap gade videyo sa a. Jounen jodi a, n ap fè videyo sa a pou nou fè swit avèk videyo sou elvaj poulè de chè la. Anfèt, nou te di poulè de chè la, li menm li divize an twa faz. Li genyen sa nou rele faz de demaraj ki te kòmanse de zewo jiska venteyinyèm jou. E aprè sa nou te pran de venteyinyèm jou a transenkyèm jou ki se faz de kwasans. Aprè sa, ki se dènyè faz jounen jodi a ke nou pral pale de faz de finisyon an teyori ki kòmanse de transenkyèm jou ki pral fini sou karantsenkyèm jou. Anfèt, jodi a avan nou rantre nan sa nou rele. Faz de finisyon an, M ap di nou ke faz de demaraj la se li menm ki se faz ki plis difisil. Lòske ou reyisi faz de demaraj la, ou gen plis chans pou reyisi lòt 2 faz yo paske lòt 2 faz yo, yo pa vrèman de faz ki vrèman twò difisil e sitou lòske ou mete tout prensip ke mwen ba ou yo an aplikasyon. Ebyen avan, gen kèk ti kesyon ke mwen jwenn de manyè pèsonèl Li genyen de zanmi ki poze m yo, mwen di vrèman se de pti detay men ki trè itil kòm yo fè pati de faz de demaraj ke mwen vrèman touche ti detay sa yo avèk ou, ou menm pran yon ti tan tande ti detay sa yo. Premye kesyon zanmi te poze m se te mande m èske tanperati ke mwen di de anviwon ki anvwazinad de 35 a 33 degre ke n ap bezwen nan pou sinyè yo pandan 3 premyè jou yo sitou èske se pandan 24 è de tan. Wi, pandan 3 premyè jou yo, w ap bezwen yon tanperati andedan kousinyè la lajounen tankou lannwit k ap anvwazinant de 35 a 33 degre. Brèf, li te mande mwen osi, nan sou menm ale sa a, li te mande mwen, Kòman n ap fè? Mwen te di ke w ap diminye tanperati yo de 2 degre chak jou apre. Jiskaske yo vin, poul yo vin adapte avèk tanperati anbyant la. Mwen te diw wi, aprè 3 premye jou yo, ou sipoze gade poul yo avèk yon tanperati de 35 a 33 degre andedan pousinyè la, aprè sa gradyèlman wap diminye tanperati yo de 2 degre chak jou jiskaske. pou yo vin abitye avèk tanperati anbyant la, sèlman leswa si w ta wè tanperati a li chite leswa, ebyen yo ka bay bèy pou li yon ti tanperati ki elve, men aprè sa ou ka rive yon sèten moman done, w ap jwenn tanperati ki andeyò a li egal avèk tanperati ke w bezwen an, ak palèt de tèmomèt ke w genyen an, ou p ap bezwen bay pou li chalè nan moman sa. Lòt kesyon ki te poze m se ke eske lè poul yo fèk rive, ti poul yo fèk rive premye jou a eske wap ba yo manje? Wi wap ba yo manje men avan ke ou bay ti poul yo manje, lè poul yo fèk resevwa paske poul yo trè fatige, ou sipoze bay ti poul sa yo yon sewòm. Sewòm sa e pa yon sewòm ou pral achte nan yon magazen, nan yon famasi kèlkonk non. Se ou menm kap prepare nan yon dlo. Wap mete yon dlo tyèd de 18 a 20 degre, wap mete yon ti sik. Mwen menm mwen konseye nou mete sa nou rele melas la, sa nou rele siwo kann nan. Li trè bon, li trè enèjetik. Mete siwo kann, ou konn bay ti poul ou byen ti rapadou, ou fè yon ti ji dlo ki un petit peu sikre, pa twò sikre. Poul yo yo bwè l e aprè inèdtan, dezèdtan ou ka bay poul yo manje. Se trè trè enpòtan paske ti poul yo yo trè fatige. nan moman yo. Gen yon kesyon ki te vin jwenn mwen ankò, yon zanmi te poze m, mwen li te mande m, mwen di ti poul yo lè yo fè guini y ap bezwen yon 50 ti poul pa mèt kare, e aprè m di ke nan moman faz de demaraj yo, faz de kwasans la byen antandi, ke n ap bezwen yon espas de anviwon 8 a 10 poul pa mèt kare, lè l adisyone yo l wè l ap tèlman gran anpil. Non, ou p ap bezwen yon. Pou signe apa e ou pral bezwen yon espas de kwasans apa. Se pa sa ke m di. Se ke nan poulaye ke ou genyen, ou konstwi, pa egzanp, si w ap elve 500 poul, ou konstwi yon poulaye de 50 mèt kare, e byen se nan 50 mèt kare a, w ap redwi yon espas ladan l pou ke ou kapab mete, ou fè pou signe a andedan l. E lòske poul yo rive nan laj nan 21 jou a pi ti, le men ou pral ouvri, ou pral ouvri espas sa a, ou elaji espas sa ki pral vin andan poulaye w la toujou. Men se pa yon pousinyè ke ou pral konstwi apa, epi ou konstwi yon poulaye apa. Non, se gwo poulaye ke ou genyen an, ladan wap dekoupe yon espas, ou ka fèl ansanm avèk de tapi ou byen de bach, ou fè yon ti kote, jis pou kenbe chalè a, epi pou ke ou mete ti poulaye pou fè pousinyè a. M espere ke tout moun yo byen enbi de ti bagay sa yo paske se de ti detay men ki trè enpòtan e m te kontan kesyon sa yo e m panse ou menm li va itil ou tou. E kounye a n ap antre dan le vif di sijè ki se faz de finisyon. Lè m di faz de finisyon. Li kòmanse apati de 35 èm jou, an teyori nou di faz sa l pral fini sou 45 èm jou. Ebyen nan faz definisyon an ou sipoze bay poul yo yon manje ki adapte avèk faz sa ke nou rele yon manje de finisyon. Manje sa a son manje ou pral jwenn li, li rich an pwoteyin ki pral o detriman de enèji ki nan manje a. Paske nan faz de kwasans la poul la te bezwen manje ki te rich an enèji o detriman de pwoteyin, ebyen ou pral jwenn nan faz de finisyon an li menm li pral envèse. Paske se nan moman faz de finisyon an poul yo pral bezwen yo manje kote poul yo, kò poul yo pral oblije, grès la pral oblije repati de manyè ekitab nan kò poul yo, men sa pral fèt a lèd de manje ke poul yo ap resevwa. Ebyen se pou sa nou di fòk ou evite triche. nan manje ke wap bay poul yo paske si w triche ebyen li kapab yon katastwòf pou ou menm nan elvaj de poul ou a epi nou di e kisa ou ta dwe mwen menm mwen konseye w paske an teyori nou di ou sipoze vrèman vann poul yo aprè 45 jou men an pratik mwen menm mwen konseye w lòske ou bay poul yo manje ou bay poul yo tout swen ke mwen di w ke ou bay yo Ebyen a pati de 38 tièm jou mwen konseye w pou komanse vann poul ou yo paske depi ou eseye gade pou wè eske endis de konsomasyon an li respekte. Sa nou rele endis de konsomasyon, endis de konsomasyon li defini an tèm de kantite de pwa ke poul la pran an fonksyon de kantite de an kilo de manje ke li manje. Pou poul yon endis de konsomasyon, li ta sipoze et egal avèk 1.5 pousan, 1.5 etc. E, ekskize mwa, e pa pousan, 1.5. Yon endis de konsomasyon de 1.5, sètadi, se ki kantite manje poul la manje an kilo a divize pa pwa poul la. A vè di a pati de 38 tièm jou, ou ta sipoze gen yon poul ki peze 2.5 kilo. pwa vif poul la, antan l tou vivan an. Ebyen, se pou sa m di w fòk ou genyen andedan poulaye w la, ou sipoze genyen sa nou rele yon balans pou ke ou kapab pran pwa poul yo an fonksyon de kantite manje yo manje pou kapab gen yon endis de konsomasyon. Lòske ou gen yon endis de konsomasyon ki est egal a 1, sa vle di w ap byen frape, ou respekte, ou nan bon nòm nan. Se pou sa m di fòk nou genyen yon. vrèman aparèy pou nou mezire pwa poul yo lòske w vann poul yo a 38 tièm jou ebyen zanmi m lè sa ou pral optimize pwofi w atravè de aktivite sa men lè ke ou gen yon poul ou kite l rive a 45 tièm jou nan men w ki pral manje an mwayèn 4.5 kilo aliman ebyen ki pral ki sipoze gen yon pwa li menm de 1 de 3 kilo paske si w gen 4.5 kilo aliman poul la manje li ta sipoze gen yon pwa de 4 de 3 kilo. Lè w divize 4 pwen 5 pa 3, ta sipoze ba w 1 pwen 5 ki pral endis de konsomasyon ki respekte a. Ebyen lè sa a, lòske w pa gen yon mache vrèman ki pou pran pou l la nan men w, otomatikman leve 45 jou a, ebyen lòt jou k ap vini yo, pou l la l pral kòmanse konsome nan benefis ke ou menm ou ta pral fè a. Se pou rezon sa a nou di, se mye ke w bay poul yo byen, byen manje, ou byen bay poul yo manje, ou bay poul yo bwè dlo, donk pran tout swen poul yo jan m di w la, apati de 38 tièm jou, kòmanse vann poul ou yo, e gen 45 èm jou pou pa gen poul andedan poulay ou lan ankò, lè sa a ou pral wè kote ekonomi w pral optimize a travè de aktivite sa a. Paske son aktivite ekonomik ke w ap fè, ou sipoze respekte sa yo rele loptimòm de la pwodiktivite. E pi ki sa a n ap di ankò, nou di. Fòk ou toujou chanje lityè poul yo a chak fwa ke ou retire yon band de poul. Yon band de poul se lòske ou achte ti poul ebyen ou fin ekoule ti poul sa yo aprè 3 faz sa yo ebyen se yon band ki fini ou pral rantre yon dezyèm lòt ti poul se yon dezyèm band ebyen fòk ou dezenfekte tout poulaye a nèt ou retire lityè yo paske lityè a se yon angrè mwen di nan yon lòt videyo m pral pale nou

Epi fòk nou evite pou nou itilize de pwodwi chimik ki twò fò, ki pral vreman de enkonvenyan, ki pral koze de pwoblèm pou poul yo o nivo de poumon yo. Se pou sa nou di fòk ou evite vreman itilize de pwodwi ki twò chimik. Ou ka itilize de cho, la cho, sa nou rele la cho a. Ou kapab itilize le pwodwi yode. Nou di wap bezwen. 1 demi lit dlo pou yon santilit, sa nou rele yon ti bouchon, ou kapab jwenn ti bouchon ki nan ti bwat yo vann yod sa yo, etsetera. Ebyen pou nou fini, n ap di, ou menm k ap fè elvaj de poul la, nou gen yon konsèy vrèman enpòtan pou ou menm. Nou pa di w pou w kòmanse si w pa ko gen mwayen, men eseye gen yon enkibatè. Lòske w gen yon enkibatè, ou pral wè ki jan vrèman elvaj poul la li trè trè rantab. Se pou sa nan yon lòt videyo ke m gen pou m fè, m pral pale nou avèk 10 poul peyi. Epi de kòk mwen te genyen, ki kantite, ki chif dafè ke m genyen sou 1 an, se te yon eksperyans m t ap fè. Enben, yè vandredi ki sot pase a la a, nou fin vann tout ti poul sa yo. Enben, jounen jodi a m pral di nou ki chif dafè ke mwen fè avèk 10 poul sa yo, men se alèd de yon enkibatè 12 vòl ke mwen menm mwen te konstwi, mwen genyen, ki fè ke m ka rive gen yon chif dafè ki vrèman, vrèman enteresan. Ebyen pou fini, map salye yon ansanb de moun ki toujou rete fidèl, ki toujou kòmante videyo yo, em di kòmante videyo yo trè zitil mwen paske mwen jwenn de kesyon ladan yo ki pèmèt mwen vini avèk de eleman de repons. Map salye dabò Wigline Pierre, nou salye Thomas Berline, Nou salye Jeffrey de Zamou, nou salye Fanfan Gilner, nou salye osi Wilbelson Charles, ebyen se moun sa yo ke nap salye jodi a, ki se de zami fidèl ki toujou kòmante videyo yo, sa fè m plèzi. Ou menm, lòt semèn, nap toujou vini avèk de moun ki toujou rete fidèl. Pataje videyo yo, envite de zanmi w ki entèrese avèk sektè a, ebyen vin. Osi vin abòne avèk chanèl la, vin agrandi fanmi an. Paske m di, paj Ago Inerson an se yon fanmi li ye. Nou chak ki la nou gen responsablite nou pou nou pèmèt fanmi sa grandi. Epi pou nou ka fè lòt bagay. Paske nou gen pil bagay ki trè enpòtan ke nou gen pou nou fè sou paj sa. Mwen swete ke vrèman nan 2, 3 zan ankò pou nou vin gon fanmi vrèman, yon fanmi dantreprenè vrèman ki envesti nan peyi a. ap agrandi ekonomi yo atravè elvaj e agrikilti anndan peyi a paske nou di se son des activités de l'avenir e se nou menm chak Ayisyen, Ayisyèn ki gen responsablite pou nou pèmèt peyi a pwofite de aktivite sa e ou menm tou pou vin devni yon antreprenè, pou vin devni yon bòs. Yon sèl mwayen pou moun fè lajan, pou w stab ekonomikman se fòk ou envesti. Pa gen kesyon de ti antreprenè, gwo antreprenè, deske son antreprenè, son antreprenè, ou sipoze gen yon vizyon. M ap di ou avèk elvaj poul la, avèk agrikilti, depi ou byen fòme tèt ou, ou kòmanse peti, ou pa pran tan pou ou grandi. Ebyen nou gen anpil bagay pou nou pale sou antreprenarial, sou elvaj, sou agrikilti. Rete branche sou paj Agro Indes Soneco, n ap vini avèk de lòt videyo trè enpòtan.